Bonjou e bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa non pam se Wandel Larochelle pdg big cash transfer e pdg big shows latino group e sou channel sa video sa ye la se channel mwen ke liye e se la mwen pataje majorite aktivite oubyen aktyalite ke mwen menm mwen gen poum kapab fè piblik e mwen gen what's am. Tiktok mwen tou map kite lyen an pou ou yon fason pou kapab rekonèt pwojè m yo plis sitou biznis nou pral kòmanse ansanm nan li baze sou konfyans an fète men plis moun rekonèt mwen nan non Don Love paske m son jèn ki chante mwen chante mwen jwe mizik brèf e aktivite sa se yon aktivite de rechaj ke mwen deja gen 5 an ladanl.

Vann rekalga elatriye. Brèf, nou gen transfè lokal tou. Brèf, n ap pase imedyatman nan pwofi ke w ap fè. M konnen anpil nan nou, se sa nou bezwen. Moncash lan bay 100 pesos sou tèt chak 1000 peso. Sa vle di lè yon moun vin voye 1000 peso e kote w, imedyatman w ta ajan biznis nou an, w ap pran 1000 peso a nan men l, w ap pran 100 peso a pa. 100 peso a se li k ap pou ou. E transfè lokal lan bay 25 peso sou tèt chak 1000 peso.

Anfèt, ou gen dwa konsidere ke li pa anpil, men lè w mete tout sèvis sa yo ansanm e w ap bay yo tikal pa tikal nan mwa a, w ap fè bon ti kòb. E nou kapab di w nou gen ajan nou ki ap kouvri anenpòt trant, karant, senkant mil pèso chak mwa nan biznis sa a. Ok? Kounya kòman pou antre? Wap bezwen 10000 pèso. 10000 pèso sa a nap destine 1000 pèso ladanl pou vann rekalga, nap destine 2000 pèso ladanl pou vann transfè lokal e nap destine rès la pou fè transfè moncash avèk natcash paske se sa yo k pi pwisan nan sèvis ke nou menm nap bay yo. Anfèt, ki jan yo fonksyone? Ebyen, se yon sèl ladan yo, nou gen ki fonksyone sou aplikasyon kote ke n ap ba w ouswari yo avèk modpas ou pou w antre. Epi, w ap ka vann 24 sou 24. La a, an palan de rekalga, e sèvis ou kapab bay ni Dominiken ni Ayisyen, w ap kapab vann li 24 sou 24 paske son aplikasyon ke nou genyen pou sa. Men, kantil saji pou transfè lokal lan avèk transfè moncash e natcash lan, Se yon sèvis ke nou pral bay sou WhatsApp lan menm. Se sou WhatsApp wap voye tout done yo ban nou e nou menm lè nou fè transfè yo, lè nou reyalize sèvis yo nap voye screenshot lan ba ou pou nou pwouve ou ke kòb lan ale. E se avèk menm screenshot sa ke ou pral kapab reklame nenpòt bagay e si kliyan ta di ou kòb la pa ale se screenshot sa ou menm tou ou pral genyen. Anfèt kòman nou fonksyone sou WhatsApp lan? Anfèt imedyatman ou fè pati gwoup lan. nou ba ou yon, nou kreye yon gwoup kote ou ap ladan l epi tout ekip Big Cash lan ap ladan l. Sa vle di nenpòt bagay ou voye sou gwoup sa tout ekip Big Cash lan wè l. E nan ekip Big Cash lan, chak moun delege pou fè yon bagay. Moun ki la pou fè transfè a, imedyatman ou wè w voye done yo l ap fè transfè yo, epi l voye fich ba ou, gen moun ki la pou kontabilize kòb lan, gen moun ki la pou asiste w lè w pa konprann yon bagay. elatriye. Anfèt guys, se yon biznis ki bati sou baz de konfyans. Mwen deja gen 5 an nan aktivite a. Alò ou menm ki lwen m, e se de lwen ke nou pral travay. Men si tout fwa w kapab vini, nou chita kò nou nan Dajabón. Se la santral mwen ye nan Dajabón, Repiblik Dominikèn, paske l pi pre Ayiti e l pi pre Sendomeng. Se sak fè se la santral nou ye. Men ou menm ki vle travay de lwen ansanm avè nou si tout fò on ti jan timid ou poko twò kwè, ebyen mwen envite ou e antre nan lyen sa yo pou kapab rekonèt nou plis ke map kite pou ou sou WhatsApp. En fait guys, nou nan mwad desanm, degaje w antre nan biznis lan on fason pou ka fè ti kòb pa w lan. An desanm moun yo voye kòb Ayiti anpil E se moman ke ou menm ou kapab reprezante nou nan zòn kote ou ye a. Anfèt, se pa travay nap mete w travay, kòm si nou mete w nan yon biwo pou travay pou nou, non. Wap just fè yon rechaj pou ka travay avèk pwòp tèt ou. Ou konprann? Wap kòmanse vann tout moun nan zòn bò lakay ou an rechaj ak Big Cash Transfer. Retounen sou WhatsApp, vin li nou konkli.